Ok bonswa bon retou sou chèn nan sè Mikel fè lajan sou entènèt la jodi an ankò m vini e salye nou avèk tout kè mwen e mwen konnen ansanm ansanm n ap fè wout la e nou p ap kite m nan wout e konsa tou mwen menm tou m pa deside kite nou nan wout jodi an m gen kèlke kesyon pou nou avan ke nou abòde yon lòt sijè avan ke mwen pote pou nou yon videyo avèk kèlke app ki ka ede nou fè lajan sou entènèt la, ebyen Jodi a m vini avèk kèlke kesyon pou nou e si nou koute m nou tande m nou gade m silvouplè reponn avèk kesyon yo aji epi konsa m a m ap konnen ki kote ki kote m ye e kisa ke m dwe fè. Eske gen youn nan nou la ki gen k ap tande m ki t ap tande m dè le kòmansman ki gen yon dout de fè lajan sou entènèt. Eske ou panse, tande byen, eske ou panse fè lajan sou entènèt se yon bagay ki posib? Eske ou ta renmen, eske ou ta renmen atenn des objectifs kote ke wap fè kòb sou entènèt la kouwè tout anpil jèn fè kòb, gen jèn ayisyen kap fè kòb etc. E eske ou ta renmen rive nan nivo sa? Eske ou toujou gen rèv pou vin yon milyonè? Eske ou toujou gen rèv pou vin yon milyonè? Eske ou panse vin yon milyonè li posib pou ou? E eske ou panse li posib o eske ou panse li negatif? Kèlkeswa jan ke w panse a, ekri e nan kòmantè la fè m konnen kote ke w ye, ki panse w eksetera. E konsa m ap konnen nan kijan mwen ka ede w. Eske ou panse ke gen yon lè, gen yon, gen yon arbre ke map pote, ou byen gen yon bagay ke ou pral fè, eske ou gentan mete nan tèt ou, gen yon plan ke ou pral swiv, epi e apre, apre 1 an wap reyisi vrèman a atenn objektif ou? Eske ou, ou, eske ou, ou, ou, ou pa janm panse yon jou vrèman vre wap rive atenn avèk tèl, tèl objektif ou gen, ou byen tèl projè ke ou genyen? Eske w ta renmen leve yon jou e ke ou wè tout bagay klè de pwojè w la? Ebyen, si tout fwa ke ou gen repons a de kesyon sa yo, oubyen ou gen kèk konsèn, ebyen ou pa wè ki kote w ap pase, e pandansetan ou gen anpil rèv, e ou tande anpil moun k ap pale sou entènèt la, E dèfwa ou panse se menm dèfwa gen dwa se manti, e se jis pale pou pale. Si tout fwa ou gen tout panse sa yo k ap pase nan tèt ou, se ou nan bon plas e fè de kòmantè e konsa m ap chèche kontakte avè w. Yè m te bay nimewo telefòn mwen, m ap rebay nimewo telefòn mwen ankò. Nimewo telefòn mwen se plis 1 8 76 3 73 72 47. Sa se nimewo telefòn mwen, si ke ou ta renmen jwenn mwen, si ke ou ta renmen gen yon kè, yon, eskize, yon konvè, konvèsasyon dirèkteman avè m. E, bon, mwen menm, kwè m di deja, m se sè Michel-Ange Bazelais, e mwen se yon Ayisyèn, m ap viv Jamayik, sa fè, sa fè 6 lane, ke te ke m ap viv Jamayik, an 2017 mwen te kite Ayiti, e m t al viv. te vin viv isi a, ki pa viv nan yon kominote relijyez ki gen mesye yo Ayiti deja, men medam yo poko Ayiti, e mwen se yon jèn depi lontan Ayiti, defwa jèn konn vin kote m, nou chita nou pale, nou diskite, nou planifye, nou fè de pwojè ansanm, e malgre m. pa fè yon gran yon gran eko, yon gran reyisit ke jan nou mete reyisit la ye a, men m toujou santi pozitivman ke m ap atenn avèk objektif mwen, m ap atenn avèk rèv mwen, kote m vle rive a, sa ke m vle rive a. E chak kou m tande yon jèn ki pale e ki di bon se sa ke l vle achive, acheve, eskize, acheve, eskize paske m ap viv nan yon he nan yon milye kote ke se angle ke m pale e bon E chèn sa menm ede m anpil paske l ap ede m pou fè fas avèk lang kreyòl la ki se lang pa m, ki se san m, ki se anndan m. So, e pa bliye, pa bliye, kesyon sa yo m te poze okòmansman an, silvouplè reponn yo. Si w gen lòt kesyon tou, poze m. Si w gen sijè ke w ta renmen m pale de li, poze yo paske e m garanti w pa gen yon moun ki. Pa gen pa gen youn nan nou la kap mande m yon sijè oubyen kap poze m yon kesyon kap rete san repons. M gen dwa pran tan pou m vini avèk videyo a oubyen m pran tan pou m vini avèk repons lan, men map vini avèk repons lan kanmenm. E kèlkeswa fason ke n ta bezwen èd mwen pa pa dekouraje kontakte m, ekri m epi mwen menm map fè sa k posib pou m rive jwenn avèk nou. kòm gwoup mwen paske se yon gwoup n ap fè, yon gwoup tèt ansanm, yon gwoup men nan men, yon gwoup kote ke pou nou moutre nou menm Ayisyen nou ka fè l tou. E se pa sèlman, se pa sèlman nou ka fè l tou, men nou gen bon volonte ke nou vle reyisi de bagay ekstraòdinè. E. Wi an nou kite sa nou antre mwen poze kesyon deja mwen bay kontak mwen fon yon kout rale de mwen menm e kounya la an nou antre sou bi sijè videyo jodia videyo jodia se pale de e richès en Povrete. N ap gade pou n ap gade kounye a la e sa k ap fè aktyalite ki se Titan e e sistèm ke yo fè pou t ale chèche rès bato Titanik la pou te desann anba dip nan dènye fon lanmè a pou t ale pou te pou te ka dekouvri rès machit Titanik la, eksetera, ebyen Titan li menm li te efondre, e ladan l yo pale, anpil pale ap fèt sou rezo yo kote k te gen 5 milyonè, e e tout leta, tout e leta gwo zotobre yo, yo fè tout sa yo posib pou wè si yo te ka sove e 5. Pou yo se ka sove 5 milyonè sa yo, 5 milyadè. Pami mil yo milyadè, te gen youn ki t avèk pitit li, e apre sa te gen lòt, te gen, te gen lòt 3 milyadè ki te abò Titan. So, soumaren Titan ki ta prale sov, ki ta prale e, e pou l dekouvri e rès Titanik nou te konnen depi, a. tan pase ki te fè ki te fè nofraj e ki jiska mentnan debri a e nan fon lanmè so e titan sou maren titan sou maren ta prale e e jere sijè sa. Ok. Moun ki fonde Titan an e ki kreye Titan an fè konprann ke Titan te avèk tout degre posib, a vle di Titan pa t ka, pa t ka fè, tande byen wi, Titan pa t ka fè nofraj sa a ke li fè jounen jodi a, nofraj sa a k ap fè aktyalite kounye a. Pandansetan, lè Titanik li menm li te efondre, se te menm bagay la, Titanik te gen dè milya de milyadè ki te ladan l, Paske n te konnen ke, nou te panse ke Titanic lan li menm li pa t ka efondre. Ebyen vwala, Titanic li efondre, e Titan li menm ki t al chèche jwenn debri Titanic, ebyen Titan li efondre. Bon! Mwen menm si m t ap fè yon soumaren, si m t ap regle yon sistèm konsa pou m te ka rive dekouvri e rès machi Titanic lan, ebyen m pa t ap rele l Titan papa paske M santi titan sa yo, titanik, titan, yo gen yon move siy k ap swiv yo. Sa se Ayisyen. Sa se pati Ayisyen an, paske nou menm, nou renmen swiv tras. Sa vle di m pa t ap janm, se kòmsi m t ap yon pitit mwen m ale m rele l Titanik. Epi m konnen ke, bon, e kòmsi m di pitit sa pral fè nofraj demen, ok. Sou rejis ou te ba yon blag. Bon, sa e sijè a? Sijè a se ke. Eskize mwen pou detouman an. Sijè a se ke e Eskize, eskize, eskize. M pa vle koupe videyo sa. Ok. Sijè a se e Sijè a se konsènan, eskize m yon ti jan toumante akoz de Pandan nap pale de nofraj, aparèy ke map anrejistre videyo al fè nofraj. Alright, nou menm ki la salitasyon avè nou ankò, se toujou sè Mikè kap sèvi nou e ke nap pale jodi a de titan ki al chèche debri titanik. E Titan pa rive jwenn Titanik, oubyen Titan rive jwenn Titanik an debri tou pase li menm tou li fè nofraj kote ke te gen 5 milyadè ladann e gwo leta yo te fè tout efò pou yo wè si yo te ka sove 5 milyadè sa yo. Men, sa k ap fè aktyalite nan pwen sa a. Se Nan menm epòk la, pa t gen yon bon tan pase kote ke te gen yon bato ki te fè nofraj nan zòn yo avèk pi prè apeprè de 700 pasaje ki t ap refije pou peyi Ewop, ki t ap sòti nan tout lòt peyi yo, a vle di peyi Azi yo, kote ke peyi azyatik yo, kote ke ki gen gè e yo t ap eseye sove vi yo. pou y ale an Ewop, ebyen bato sa te fè nofraj e plis ke 500 moun te pèdi lavi yo, e avan yo te arive pèdi lavi yo, yo t ap fè apèl avèk otorite yo, men yo pa t fè pyès efò pou te sove yo. Kisa m vle fè pa la? Kòman m fè antre nan koze Titan an e soumaren an? E kòman m fè ap pale de Titanik jounen jodi a? Men se paske, se pa sèlman paske se sijè k ap fè aktyalite, men se vle m vle nou montre ke vin milyonè, panse milyonè, travay pou milyonè e panse pou chanje sitiyasyon lavi w, li pa enposib e li pa on peche. E se sa k fè nou ka poze tèt nou kesyon, kòman fè Mike li menm li se yon mè, ebyen li fokis nan fè lajan konsa? Ebyen se pa tèlman fokis nan fè lajan an ke mwen menm mwen fokis nan fè lajan an, men sa ki enpòtan pou mwen se fè n konprann ke viv pòv la se pa sa ki enpòtan paske viv vi pòv la li menm li pap mennen nou pyès kote. Plis nou pòv, se plis nou pa nou p ap avanse, plis nou pòv, se plis peyi nou ap nan mizè, plis nou pòv, se plis ap gen tiye youn lòt, plis nou pòv, se plis e peyi ap tèt anba. Ebyen, an nou fè yon tèt ansanm pou n wè Kòman nou ka avanse etanke jèn? Paske anpil nan nou ki genyen zam nan men, ou ki ap fè de aktyalite, se pa sa n ta vle. Men se vle nou vle on peyi kote ke bagay yo ta pi miyò. Men lè nou gade nou wè se pou on gwoup sèlman li ye. Enben se on apèl ki fèt a nou menm tou pou nou konnen ke pou nou kite. te ran povrete a ki te e se pa paske m ap eseye mete pòv atè paske mwen soti nan yon fanmi m pa di m t ap mande bò lari men nou pa t rich so e mwen konnen de sijè m ap pale a se pa paske m pral nye l tou k fè m ap pale de li men e nou dwe konnen ke a Pòv pa gen pyès valè nan sosyete a. E se pa sèlman nan sosyete ayisyèn nan ke pòv pa gen valè, men l pa gen valè nan pyès kote nan mond lan. E kèlkeswa jan Jezi te pale nan Labib pou pran ka pòv, e sa pa vrèman antre nan kè limanite. So, kote ke nou ka sove, n ap so, n ap, nou fè tout efò, nou deplwaye tout efò, m garanti ou si senk milyadè sa yo te ka sove, ebyen yo t ap sove paske tout efò posib te deplwaye, Men yo pa ta rive sove yo. Men pou e 700 e e refijye sa yo, pa t gen anyen ki te fèt ke kèlke ONG ki te fè efò pou wè si te ka sove kèk ladan yo, men leta li menm, gouvènman li menm pa t gen youn ki te fè pyès efò. Nan kè yo te di a kite yo neye paske antouka se mizè k ap diminye. Se sa se sa kounye a la gran òm yo pale. Zafè gen kèk peyi yo pa fè plis ke. Yo pa fè plis ke 2 timoun, yon timoun se ase, e yo gen dwa pou leve vi timoun nan lè yo vle. Si ke yo pa vle timoun nan, yon timoun fèmen anndan yon machin, ou mande manman an kiyès li vle, ade l vle sove machin nan, oubyen l vle sove timoun nan, ande yo vle sa k ap fèt kounye a. Ebyen, n ap viv nan yon monn k ap degrade, èske nou vle vin milyonè jis pou fè wè oubyen pou nou ka fè plis mal? Non. Men si nou gen lajan, e mwen m fèt nan yon pèp kote ke nou trè santimantal, nou gen anpil bon kè. So si nou beni, nou gen lajan, nou ka fè anpil, anpil, anpil, anpil, e m kwè nan sa paske lè nou deyò nou wè kòman nou fè dè aktyalite, e kòman nou ede moun, e kòman moun renmen pou nan prezans nou, eben se konsa lè nou beni tou moun ap beni. So se yon apèl avè nou pou nou antre sa nan lespri nou, panse pozitif, pa negatif, menm tan nou nou pa wè kote n ap pase, paske gen anpil opòtinite deyò a sitou sou entènèt la, se sa ke vin fè n konprann, m ap pote 2 app pou nou, m ap pote 2 sijè pou nou kote ke swiv yo ti pa ti pa e ansanm n ap fè eko nan monn lan e n ap fè eko nan peyi nou Ayiti. Merci, pa bliye abòne aktive klòch notifikasyon an pou n ka jwenn tout videyo m yo. A la pwochèn, mwen renmen nou, se te sè Mike, ann fè lajan sou entènèt la. Babay.